Ti mesye m jwenn anpil demand sou video sa menn de kijan pou rive sou yon ti fanm k legliz menn tchaww nou konn sal ye deja mesye depi wap swiv king love menn kelkeswa kesyon ou poze wap jwenn repons lan nan de pla mon frè me sak fè nan video jodi an la m pral baw 3 metòd 3 teknik plis bèl pawòl ke ou ka itilize menn pou arive gen yon ti fanm legliz frèm. Alo mesye pran sann gad video a jiska la fen pou pa rate anyen nan sa m pral di la yo. Epi n konn sa l ye deja depi w gen kesyon se kontinye poze nan kòmantè yo m ap reponn nou chak youn apre lòt. Epi si n gon bagay sekrè n vle di m mesye nou konn sa l ye deja just DM mwen sou Instagram epi san pale anpil ann ale byen rapid. Talè talè ti mesye gon bagay nou manke bliye la. Si w poko abòne a chanèl la fè sa kounya. Gade anba adwat videyo a pou yon ekriti wouj ki make subscribe oubyen abòne, just klike sou li epi aktive ti klòch la, retire l sou pèsonalize mete l sou tout, konsa chak lè nou lage yon misil, YouTube ap voye l ba ou. Like videyo a epi kite yon kòmantè, epi si w gen kesyon tou pa ezite poze yo paske nap reponn tout ok. An avans. Avan tou mesye, gon bagay ki trè enpòtan pou konnen menn, lòske w se gason, gason ret gason frè m. Se pa paske fanm nan legliz la pou met nan may ou ke l siperyè w pou sa, se ou menm ki chanpyon an, se ou. King nan se ou menm ki trofe a deja frèm ou pa gen pou pè anyen nan fanm nan wè sam diw la wi baz mwen vre nou pa gen pou pè ni di ni fè yon seri de bagay jis pou montre fanm nan ke se ou k gason an frèm. Lòske ou fin met sa nan may ou baz lòske ou fin di tèt ou ke se ou k siperyè a se ou k gason an menn premye bagay ou pral fè ou pral montre manzè ke ou vle konprann levanjil la menn pa egzanp ou ka wè manzè pral legliz oubyen ou wè lap sot legliz si ou rekonèt li deja ou ka di ee entèl M'en w pran tout levanjil la pou kòw pa vle bay ladann pa vre? Yeah man se ce ke man sa ap reponn ou jis poul montre w ke li prè poul baw levanjil la paske w konnen medam yo toujou renmen sa sitou medam sa yo pa janm twò entèrese avèk nèg ki legliz la ansanm avè yo koz nèg sa yo gon jantyès lakay yo k tèlman egzajere man fanm nan toujou plis gen nan tèt li poul pwan nèg ki deyò a poul fèl antre legliz epi poul renmen ansanm avèl tout bahay frèm wè sam di w la wi man menm lè yo pap di w sa men nan may yo yo gen sa man. Konprann? Se si ke manzè pral enterese pou l eksplike w levanjil la e pou ou menm tande l, pale ansanm avè l, poze l ti kesyon sou bagay, sou sa l ap di yo. Epi lè l ap pale ansanm avè w, fè ti gade l nan zye menn, souri baz. M pap ba w manti, jan de jès sa yo pwisan anpil anpil menn. Epi lè l di w yon bagay montre l ou konprann li, montre l ou renmen sa w ka di yo se di l waw. M renmen sa anpil anpil. Konprann mwen. Pafwa montre l ou pa dakò ansanm avè l sou yon seri de pwen, jis pou ka fè l depanse enèji pou l eksplike w bagay la pi byen menn. Tout bagay sa yo emay yo ye, pase ou just fè sa nan objektif pou ka fè manzè envesti nan ou epi pou montre l ke ou pa aksepte tout bagay nan men fanm tou menn. Ou konprann baz. Jan de bagay sa yo pwisan anpil anpil. E lòske manzè fin depanse yon enèji konsa ou ka just di l, Ey, entèl, fò w ede m priye. Se si ke manzè ap di w, Poukisa pou l ede w priye? Ou ka di l, Jis pou m ka gen yon ti madanm ki enteresan menm jan avè w. Tchaww, paske w fin di manzè sa menn. Pe enpòt jan manzè reponn baz, ou pa bezwen enkyete w menn. Kite manzè ba w levanjil la, pa prese frè m. Kite bayo w ale etap pa etap menn. Epi aprè kèlke jou fin pase, dezyèm bayo w pral fè menn, ou pral just korije kèk ti bagay nan ou tou piti baz. Bay manzè yon vizit yon lè konsa tou menn. Ou konprann? Pa egzanp, si w te konn met pantalon w sou pwent dèyè w baz. Konprann montrel ou metel nan senti w. Wè sam diw la wi pa fè sa twòp men jis pou ka montre manzè ke sa lap di yo oubyen sa lap fè yo jan lap eksplike w yon seri de bagay yo el pa fè yo a anven nan yon sans e lòske wap bal vizit la vizitel sanzatann menn pa kitel konn siw tap vizitel si manzè ta wè w pa al legliz lap vin diw sak fè w pa al legliz ou ka just bal ti pawòl dil a Epa sèlman banm levanjil la pafwa fòw fè ti montrem kòman poum lave kòman poum repase rad yo tou wi epi souri men ou konprann tout bagay sa yo tout se may yo ye jis pou kapab montre manzè jan ke ou menm ou entèrese ansanm avèl nan yon sans epi lòske manzè diw Bondye beniw pa dil amèn non menn ou ka just dil yon bagay konsa evre an ok genlè e nan ou benediksyon an ye. Koz chak lèm wèw m toujou santim beni. Yeah man, lè wap di jan de bagay sa yo gade manzè nan zye, epi montre manzè w kòm ap souri men pa souri vre man, jis pou ka montre manzè w serye nan yon sans. Wè sam di w la wi man, jan de pawòl sa yo, yo pwisan anpil yap fè anpil dega nan manzè baz. Yow. Aprè ke w fin byen fè sam di w la yo man, twazyèm bagay ou pral fè baz, ou pap fè sa tou swit non men wap just veye okazyon pou al nan revèy ansanm a manzè lè swa man. Lòske manzè pral nan revèy, sa se youn nan opòtinite ou ka eksplwate, konprann, pou ale ansanm a manzè. Lè w al nan revèy la ansanm avè l, pafwa fè ti kenbe men l, pafwa montre l w ap ranje rad li pou li, menn. Pafwa lè w ap pale a manzè, di l yon seri de bagay, menn, ki trè misterye. Pa egzanp, ou ka pale avè l la, ou di l, ou fè yon vizyon, ou wè w al nan yon misyon ansanm avè l nan yon gran peyi ke w pa menm konnen, menn. Ou wè sa m di w la, wi. Pafwa lè w pa wè manzè, di l li te vrèman manke w. Pafwa di l priye pou ou, w ap priye pou li. Bagay sa yo se may yo ye menn e m garanti w lòske manzè kòmanse sedwi frè m w ap kòmanse wè manzè ap obeyi menn e lòske manzè kòmanse obeyi se lè sa w pral deklare manzè ke konprann ou renmen l baz e otomatikman ke w wè manzè kòmanse ap obeyi ansanm avè w la ou mèt kòmanse di tèt ou ou pral gen fanm nan menn just veye nenpòt okazyon a 2 ansanm avè l se si ke manzè ap veye okazyon a 2 avè w tou sitou nan ale nan revèy ansanm avè l pa prese menn pa fòse manzè m garanti w baz otomatikman. Ki manke ou di manzè ou renmen l menn. Manzè ap renmen ansanm avèw baz. Mesye m pa vle al twò longa videyo a menn. Sin vle yon lòt nimewo nan videyo sa na fèm konnen nan kòmantè yo. Epi nap di w a la pwochèn pou yon lòt nouvèl videyo. Tchaw!